Bebe, kote w pral la cheri? Bebe, ou konprann tout bagay? Kisa l ye la? Kisa w konprann nan cheri? Ak kiyès w ap pale konsa?
A papa m t ap pale wi.

Ah m pa bon m pa bon bay zoom. Oh fòm gade bgy m che oh sa e fanm chili an wi menn oh oh ebyn bagay ap avanse a gran pa la monche. Gran pa brother.
Yo, imajine w yon fanm konsa pa menm rekonèt nèg la lap voye jan de foto sexy sa yo ba li. Non bagay serye monche, bagay serye, bagay serye. Bon kijan de fanm, kijan de, m poko mandel bagay sa.
Kijan de fanm fanm sa yo ye menm? Bibo konnen nèg Nouyòk yo renmen. Sè, o se Nouyòk. Mèsi. Yo! Sè m, tande non, m pa t ap ka pran zen sa nan telefòn. Fòk se la pou m ta vini pou m vin pran ti tèt zen sa. Ahh! Mwen m di m tande zèd la mwen menm, m pa bezwen konn rès la non, e vre? Mwen m di m tande zèd la sèlman, m gentan konn e zen w pral met nan bòl mwen. Mete zen sou mwen. Met zen pou ou.
Di nou sak pase. Bon ti pitit.
Ou konnen mwen m son moun ki toujou ap chache. Al banm ranje kob poum pran zen sa. Ranje kob ou. Byen chita. Ou konnen mwen menm. Afè nèg chili. Pase a bay sa. Ti pov sa yo. Pede. Son bagay ou pa konnen.

Kisa kisa m pa renmen jan w ye a non tann m chita byen pou m bo ti tèt di an m pa renmen jan w ye a ditou. Woy m poko bo di pa m se ou kap pale m ap tande.
Shit man sak pase m la menm apa depi lèm fin voye bagay whatsapp ak misye m pa janm tande misye. Li pa janm relem, li pa janm text mwen pou dim sa kap fèt mwen. Men si lèl bezwen m li relem. Bon si li bezwen m ankò lap relem. Efraim e konsa ou ye? Bon banm san bri m wè.
Monchè gen bagay. Oh Spaz banm telefòn mwen tande. Ey ey fò voye w ban mwen papa. Oh ou de pase monchè. Kòman m depase a?
Voye telefòn mwen ban mwen papa.

Bon son misye ou apèn kòmanse ansanm a patnè ou brother ou panse ke lèm bezwen m pral rele ou menn. Aah monchè m pa renmn mouvman sa, mouvman sa mouvman fake yo ye monchè. Lè w bezwen m rele m, avwe? Avwe la baz ou rele m ou di m jan yon bagay pou ou m bay whatsapp m jere sa pou ou byen rapid menn. Aprè sa m pa janm tande w ankò sou bon sou fòm lan. Si w pa bon sou fon anba sa yo men. M pa konn sa m pa konn sa w fè men. Ou pa janm rele m pou di m mèsi, pou di m si w bon sou pa bon ba sa yo men. Ah monchè tèt fèt yo oh Ebyen misyon misyon sa m ta fò regle mwen pou granmesi brother m gentan gen ma fanm nan patizan tout bagay gita byen setup la ou konn sak pase patizan sa vle di m pral bezwen pou w ede m jere may mwen plis la pou fanm nan ou konnen ke bon nèg New York m ye brother. Ah tèt fwèt monchè, ti bagay konsa nap pase yo fay fay bòdòm. Saw dim la?
Ou bon sou ti manzè wi oh oh Yo m di Bondye mèsi m kontan hein baz m kontan hein man paske yo mwen menm lèm ede moun baz m toujou vle moun nan fè reyisi man m di w m vrèman kontan baz m vrèman kontan paske yo Ou bon sou ti man, ou bon sou li wi. Ebyen ou pral byen pase la men, ou pral manje manzè men, ou pral sal manzè. Ah papa, se sal ye men, ebyen ba jere mari ou men, jere mari ou men, jere mari ou baz, m di w, met grenn nan dèyè ou ba fanm nan kou men, m di w paske lè ou panse moun yo e baz, lè ou panse moun yo e, yo pa moun vre men. So met moun sou ou baz, frape manzè di. E pa bliye se nonm non papa. Ya men, en tout cas brother pa fatige w, si w wè m pa rele w, si w wè m pa rele w pa di w men konnen ke se lòt aktivite map regle brother ok men, sa vle di se yon mouvman ki pa bay, ki pa bay kòman m kapab di sa, ki pa bay tan menm. Maten, midi, swa brother map panse kòman m kapab rive pou m ka rive fè misyon an ok frè m. En tout cas brother nap pale men, map ansanm ak yon patnè m la men map ba w bri aprè tande frè m. Ebyen ok bèl atis la pale ankò. Anpil love men. Ba moun nan ba moun nan plezi. Ok zantray na pale. Alright. Ala yon kaka mesye. Misye pou yon ti manzè mesye. Gason yo di wi men. Lè fanm panse yo entèlijant. Yap pase gason. Pi gen may pase yo. Yap boule yo. Fè fè foto.
Fè bagay. Bon m di w.

Oh pitit.
Lap voye sou foto a.
Misye kap misye kap misye kap repwochem la wi menn. Misye di men lèm gen bezwenl m relel sitou konnen l te voye nimewo nimewo a ban mwen menm menm menm big up m pat menm bali menm aprè menn. Ou raje twòp an.
Ah baz pou bagay yo tèlman gen bagay pou map regle menn kot se sa m sonje menn. Yo ou konnen ou konnen ou konnen ti manzè gentan konnen depil relem nan lè sa oswa m gentan ap sot travè bagay sa.

Ooh. Shit man. Sa Francine dim nan e verite wi. M poko menm pran anyen nan men mesye a epi. Map voye foto m ba li. Lè map fè bagay mawozo n la. Bon m eseye rele l m wè si m ka mande l. Jan map mande l la m wont.

Sa w genyen? Ah cheri, bon ou konnen mennaj ou m ye, si w gen yon pwoblèm fò w di m, menm si m pa pre w kanmenm, m kapab remonte moral ou. Ah!
Ann bay vag! Kòman jounen w te ye? Ou manje? Ou anfòm? Sa w genyen menm? Di m non, ou gen lanmò? A cheri, di nou, ki sou kont sa w ap sere m la a? Non, m bay vag, m pap di w li ankò.
A bon, pa gen pwoblèm, fouye, pou ki sa w ap kache m la? Men, si w pa di m, ban m voye w ale. Bon, e ou k rele m konn ala ou. Pou w pa ansanm avèk mwen ou pa vle di m sa w gen an. Sa a an n kite sa m pap di w li ankò m bay vag. Ya an yon bagay m te genyen m ta pral esplike w li bon m bay vag. Wi m konnen mennaj mwen m ka esplike w tout bagay men an n bay vag. Ok m ap di w li. Yon ti kòb m te bezwen nan men w wi. Oh pa gen problem sa. Ah chérie esak problem nan bébé bon m diw m panse ke map sot travay la m panse ke kilè w bezwen l konsa pa fatige w pa fatige w map fè sam konnen m voye kob la pou w ok ah bébé pa fatige w chérie ok ya ok nap pale. Dakò mèsi baby Ok m pap deranje w non boo Ok m pa vle kenbe w twòp bye Mwen pa renmn mande mawozo anpil kòb menm non. Men fanm nan banm problème pi red. 300 dola gade kaka mesye gad kot travay metem.
Baz baz baz sa t gen la freo. Ah brother problème pi red patizan. Ki problème sa t gen menm dim non. Yo yo tèt mwen cho la menn. M bezwen w urgent la menn poun pale menn.

Kote m jwenn 300 mil, kote m jwenn 300 dola sa mesye? Kèt menm, ke misye degaje l la, pou misye bay kòb la, e li menm ki te mete m nan misyon an pou li.